Florence, M pap di bandi, m ap di non l paske l manke tiye m. Florence, Dure, Florence Jacques, Pou 500 dola Erwin mennen l nan biznis lan. M monte Florida vre, n al fè biznis lan. M rankontre li, gade pitit mwen, l te fèk sot fè dèyè l avèk tete l lè sa a. M rankontre l sou yon kabann, li pa ka mache, li pa ka fè anyen. Nou pale, okontrè m te fin fè dèyè m avan l, m ba l teknik, m ba l trik pou l ka geri rapid. Ok, biznis lan vin kanpe, l envesti 500 dola, mete sou sa mwen a yo vin te genyen an, pou biznis mache. 500 dola. Anyen, pa t yon dola de plis. 500 dola. Nou te bloke. So kounye an la, biznis kanpe, nou fè grand premye biznis la avèk Karel, biznis ap mache, ti lipstik yo ap vann, ti lipstik ap vann, ti lipstik ap vann, tou piti, tou piti, tou piti. M pa janm bliye sa, Nèlin rele m, Nèlin di m, a, dam ki bò kote w la, l gen yon bagay sou li, m pa renmen l non, m pa konn ki sa l ye. Men m pa renmen sak sou dam nan k bò kote w la. Dam bò kote w la m pa renmen l ditou. Premyeman l pa gen klas, li vin nan live la avèk yon ti sapat nan pye l, ap dèyè lè li di fi sa pa bon menm, li gen yon espri sou li m pa konn kisa l ye, m wè son dyab an pèsòn. Dezyèm kòl mwen resevwa se Lordiana. Lordiana di Blondedy kote w al foure kò w la moun sa yo, ou mèt tou bay vag nan vi w, tout sa w pral fè pral kont ou. Moun sa yo tèlman gen madichon, yo tèlman fè moun mal, Yo tiye zanmi yo deja biznis yo gen nan miami restoran ti bagay pou la yo wè yo gen nan men zanmi yo pran nan men zanmi yo pran biznis lan yo zanmi gen ki tiye mari nèg yo tap kouche avèl pou yo ka pran biznis moun sa yo pa konn fè biznis sa moun nan yap tiye yo pou biznis lan wi m panse lòt Diana li menm se jalouzi li tap fèm di an sa son moun fou li ye lè Nèlin dim sa tou m di Nèlin pa menm renmenm menm ki konsèy Nèlin ka ban mwen Nèlin pap banm bon konsèy vrèman vre nou fin fè grand ouverture sirèt sirèt kanpe, la, entènèt la cho, fanatik ap achte, kòmand ap plase, bagay sa yo, m al lakay mwen, avèk manman m. Demen maten manman m leve, manman m di, Blondedy, m pa konbesyon konn konbyen kòb ou te depanse nan biznis sa. Di m konbyen kòb li ye, m ap remèt ou li pou w sòti ladan l. M di manman m poukisa? Li di paske ni Erwin pral tayi, trayi w, ni Florans pral trayi w. M di kisa? Florans pral trayi m. M di bon Florans pa zanmi, lè sa nou potko zanmi, nou te jis rankontre konsa konsa. Manman m di, Blondedy, Erwin pral trayiw wi, men Erwin pap fè w anyen ki mal, Erwin ap jis trayiw nan pou biznis lan. Men Florence, wap fon batay a Florence ki pap janm fini for the rest of your life, pitit ou ka mouri ladann, ou ka mouri ladann, ou ka pèdi tout sa w posede ladann, tout sa w goumen, ou konstwi non w, imaj ou Blondedy. Manman m di m, m rantre nan chanm yèswa, m pa konn fi a, m al pran w nan chanm avèk fi sa k tèlman. M di Lebe ok pa gen pwoblèm. Kounye a la m ale vrèman vre, m di Erwin bon nou pa m pa vle fè biznis avèk ou ankò bagay sa si sela, ou fè maledve avè m bagay sa si sela. Lè sa m awogan, m poko konn biznis, m poko konn anyen, m mwen egare, m egare, m pa konn anyen. Epi manzè di, manzè la l ap ban m pawòl sa pou m di, sa pou m di paske se mwen menm ki pou pouse Erwin deyò paske se mwen k tèt biznis lan. San mwen pa gen biznis lan. Epi kounye a la vrèman vre. M pouse Erwin deyò. Kounye a Erwin tonbe ri men Erwin di bon, m fè yon biznis avè w, biznis la se sou non m biznis la ye, e mwen k gen tout papye biznis la epi ou panse ou ka pouse m deyò pou ba yon moun mwen mennen nan biznis la vin fè biznis la avèk nou. Kounye a la m al di manzè sa. M di woy, nou gen pwoblèm wi paske Erwin di lè anrejistre, m pa t menm konn sa k anrejistre biznis la, m pa t konn bagay konsa. M di Erwin di gon bagay anrejistre biznis nan leta, bagay sa yo. Li di m o pokipo, biznis la pa sou non Erwin e sou non m li ye. M di kòman sou non w lan? M di m se pa Kasoun non paske li se pou mwa Erwin li ye. Li di m o depi jou Erwin te vòlè live Carel la, depi jou swa sa a, mwen te ale m anrejistre biznis la sou non m. M di non li pa ka sou non paske nou fèk mennen w nan biznis ou pa konn anyen de biznis lan. Li pa sou non m, m di w e sou non Erwin li ye, Erwin di biznis lan rejistre sou non l. Manzè di Blondedy, relax, ban m voye papye yo ba ou, li voye yon screenshot ban mwen nan whatsapp, m fè o. Apa biznis lan sou nonl. Koman l fè metel sou nonl biznis lan pa pou li. Koman l fè sou nonl. Kounya mwen menm mal kote Erwin voye bal la ba Erwin di Erwin te ko di biznis la e pou mwen avèw li ye men e sou non dam nan li ye Erwin di koman sou nonl lan m voye bal la ba Erwin Erwin di shit blode dil vòlè biznis la nan menn tou lè 2 a kounya m nan mitan m pa konn sa poum kwè kounya manzè relem lè sa m pa janm bliye sa Yves te bò kotem manzè di blonde di m te oblije met biznis la sou nonm jou swal fè sa m te tèlman pè m pat vle pou pèdi tout sa w gentan fè yo tout travay ke w gentan fè yo fòk mwen te pwotejew m oblije anrejistre biznis la sou nonm. Mwen menm ki egare toujou m pa konn anyen nan biznis. Nou konnen m pa t konn anyen nan biznis. Erwin jis mete m nan biznis men l pa ban m ankenn klas, li pa ban m anyen. M pa t konn anyen nan biznis isit. Epi m di, o, e vre? Li di, wi. Li di, paske misye te ka pran biznis la anba men nou la, bagay sa, m te oblije anrejistre l sou mwen. Nan tèt pa m, m kontan, m di, o, gad kòman l entèlijant, gade l, gade kòman li gen tan sere biznis lan, li gen tan mete l sou non nou. Kounye a m di, Erwin, alo lanmèd, biznis pa pou ou. O, nou pa bezwen w, nou pa sesi, nou pa sela.

Ok mwen avèl kounya nou chwazi lòt koulè nou vin a rose blond nou vin avèk blond shell paske Erwin ta pral fon m ta pral fon koulè mov Erwin gentan move on lal fè bouch kosmetik avèk Rutshelle li pral sòti koulè mov la avèk Rutshelle manzè gentan relem li dim Blondedy anvan Erwin sòti koulè mov la avèk Rutshelle nap gentan sòti l anvan nou menm yo ta pral relel Bombshell avèk non Rutshelle li dim nou menm nap relel Blondshell so kounya li pran non Rituel la el chel la li mete non blond lan ladann poul te kapab fel paske se li menm elik te elik te gen tout experience biznis yo mpat gen yo mpat konn anyen ok nan ale nou fè blond chel nou gentan bat Erwin ladann distance pou reklam rituel gentan soti manzè gentan nou gentan soti anvan lè nap fè reklam nou pa menm gen kob menm pou nou peye 800 dola poun te fel Kounye a men men m te gen Mani, Mali kot Mani, m rele Mani m di Mani, m bezwen 800 dola, Mani di I got you, Mani di Tonton Pyè, Blodi bezwen 800 dola, Tonton Pyè ba yon kat, epi 800 dola a tonbe, nou peye pou komèsyo, nou peye pou bagay, n achte, nou pran ti kòb nou te gen tan rantre nan si, nan, nan sirèt lan, nan lòt koulè wouj, blon, rèd blond lan, nou sòti biznis lan. 2 3 mwa ap mache nan biznis lan m vin pral sòti blond light lèm gen pwoblèm avèk Nerline Nerline tèlman ap anmède m manzè di m pou m sòti yon krèm Florence di sòti krèm bagay sa yo manman m di sòti krèm bagay sa yo li gentan chache Shell kreyòl pou mwen pou Shell kreyòl te banm te vann mwen krèm li di m Shell kreyòl vann bon krèm epi kounya la m di ah m pa konn anyen nan krèm vrèman vre Si Shell Creole vann bon krèm, Shell Creole ka sòti krèm nan, banm jis reprezante krèm nan mwen menm, jis pou nou te ka kanpe. Pase mwen menm pa menm ap panse, menm jis ap panse pou m jwenn yon bagay pou m kanpe devan nèg pou m fè nèg li kite m anrepo m. Ahh, m pa t menm panse pou m te fè krèm pa m menm menm menm. Manzè di m, Jamè w pa p travay avèk Shell. Oh! Shell, ou pa konn ki moun Shell ye jamè! Bagay sa mwen achel fin gen plan nou te gen kominikasyon nou pale pou krèm fèt li blo chèl li woule chèl li woule chèl sa fè li menm achel vin gen nan kont li banm tout tripotay sou chèl mari chèl madanm chèl lòt fi madanm mari chèl tap kouche avè yo li metem nan telefòn avèk ee matlòt chèl ki te manke tiye chèl chèl tal nan prizon pou li bagay sa yo fèm pale a fi a bagay sa yo fi a banm tout fò wann wann de chèl bon m vin wè chèl la pap bon pou mwen m di ebyen ok pa gen pwoblèm lè map pale a manman manman m dim poukisa w bezwen moun ki pou fè pou al fè krèm pou yo si wap fè yon bagay Fè l pou kò w. Gad kòman sirèt ap mache, fè biznis ou pou kò w. Kounye a la, manzè ale vrèman vre, li di m konsa ke, anben pa gen pwoblèm, n ap fè, w ap, w ap fè krèm nan pou kò w Blondedy, pa gen pwoblèm. Men l ap ede m, li ede m, e, e li ki te ban m nèg ki pou fè le bol pou mwen an, li ede m design le bol Blondlight yo, bagay sa yo. Men nan tèt pa l se sou sirètkosmetik pwen kòm mwen pral sòti krèm nan. Kounye a la, o o sa rete la? Tout bagay ap mache. Lè krèm pare manman m dim jamè m ta prefere mouri m antere m leve ankò krèm pap sòti sou website fi sa m pale w m di w fi sa pral fini avè w kounye a m ale m di l a m pap sòti krèm nan sou sirèt map sòti l sou bagay pa m bagay sa te fon ti diskisyon ant mwen menm ansanm avè l men nou te tèlman byen mwen menm avè l nou te tèlman close nou rezoud pwoblèm nan m di a Sirèt la jere l mwen menm kite m jere krèm nan. Bon, Blondlight sòti. Lè Blondlight sòti, menm jou Blondlight sòti a, m fè 2 fwa lavalè kòb sirèt te fè pou prèske 6 mwa nou te gen sirèt la. So, m small set, m di kèt, m ap byen pase. Chak lè pou l ban m password, pou l ban m bagay sirèt, pou l ban m enfòmasyon sirèt, li pa janm vle ban mwen yo. Ban mwen yo, li pa janm ka ban mwen yo. Poukisa non m pa sou biznis, li pa janm ka ban mwen yo. Tout diskisyon sa yo fèt nan Reality Show a. Mwen avè l nou fè gwo kont nan Reality Show a. Zanmitay te kraze nan reality show a bon bagay tout lè m tap di Florence uh uh fix that put my name on that fix that fucking name if you don't fix it I'm out tout sa yo te reyalite yo te bagay nou tap fè paske biznis lan manzè pat janm vle ban mwen yo kounye a yon bon jou m tèks li l te Ayiti m tèks li l tal fè yon bagay avèk T-vice pou sirèt an Ayiti m potko ka vwayaje lè sa m tèks li m di l listen m bezwen antre nan website sirèt la pou m wè lavant yo m poko janm touche m pa janm jwenn kòb nan sirèt m pa janm jwenn yon dola Pandansetan, tout biznis lipstik sold out, nou gentan reachte ankò, li pa janm banm yon dola, m pa janm konnen. Mwen menm sa pa janm enterese m tou. Mwen se yon moun nou te gen yon relasyon ki te close anpil e krèm mwen ap mache, m pa yon moun ki gwo je, m pa yon moun ki bagay kòb. M bay sa vag. Jou sa a, manman m tèlman pale nan tèt manman m, m fè yon dezyèm rèv. Manman m wè manzè Pam, pann mwen nan yon fetay kay andeyò. Li wè m pann yon kote, lè m rive kote a, li wè mekòp atis mwen la, tout moun ap ri pandan m ap toufe nan kòd la, epi l parèt, li wè manzè chita, k ap rale kòd la, epi manman m di, kot Blondedy, manman ap mande kote Blondedy, lè manman m voye je l anlè, l wè san lè yo pann manman m koupe kòd la, bagay sa yo bagay, manman m di, fè l ba w enfòmasyon sirèt jodi a la, l pa ba ou l, w ap sòti. Wè manfre m mande l enfòmasyon, l voye 3 paswòd ban mwen, 3 imèl ban mwen, youn pa mache. Lèl voye 3 paswòd ban mwen 3 imèl ban mwen youn pa mache Kounye a m ekril yon gwo lèt mwen dil listen m renmen w anpil m apresye tout efò mwen avèw nou fè ansanm nou debite biznis la ansanm but listen m pa vle nan sirèt ankò kenbe konpayi an ou mèt kenbe kòb yo kenbe tout bagay m pa bezwen anyen lè w vin sot Ayiti na pale menm kote al achte tikè l tounen li pa rete li tounen mwen menm mwen gentan kite Florida m vin lakay mwen Philadelphia lè sa m te Philadelphia lè m rive Philadelphia li di m apa w gentan ale m di yè fò m ta ale lakay mwen. L ap fè kont avè m nan telefòn. L ap fè kont avè m nan telefòn chak jou, fè kont avè m nan telefòn chak jou. Rele telefòn mwen tout minui, tout inè, tout dezè dimaten l ap kriye. Mari l ap rele m. Tout moun ap rele m. Li pa manje, l pa bwè, l pa dòmi. M oblije m peye tikè, m tounen bak Miami. M al kontre avè l. Lè m rive Miami, m chita, m pale avè l. M di l, Listen, kenbe konpayi an. M pa bezwen fè biznis avèk ou ankò paske ou gentan vyole konfyans mwen. M di, Mwen avè w n ap toujou zanmi. Nou p ap gen pwoblèm. M di, Sofke nou p ap fè biznis ankò. N ap fè tout lòt bagay ansanm. Zanmitay la ap rete, nou jis pap fè biznis ankò. Nap fè 2 koulè, nap fè yon goodbye blood, nap fè yon welcome Florence. Ok? M di map prezante w kounya se ou kap take over. Wap take over biznis lan, wap pran biznis lan. Mwen menm, kite m, ma pral pran koulè pa m yo, map voye w, map voye w sou sit pa m, map fè koulè pa m. Map fè afè pa m. Manzè tonbe kriye. Tout bagay sa yo nan kamera. Ok? Se pa bagay ki fèt dèyè do kamera. Pase m tap filme yon reality show. Tout nan kamera. Ok tout nan kamera men kòm li voye papye 6 and 16 pou pou imaj sa yo pa sòti sa fè imaj yo pa janm ka sòti se konsa li li gentan voye papye pou nou pa sòti imaj yo so kounye an la male vrèman vre mwen pale avèk li li kriye li ofri m konpayi a li di m blodedy pran konpayi an nèt pa ale kite m Ahh woyy bagay la ap fè pale anpil jou sa sa la ale toujou manman li fè gwo kont a manmanm manmanm di non m pap kite blonde di travay pou manmi poukisa li bo manmanm li koke manmanm tout nan kamera li te gon moun ki t avèl manmanm moun nan mande manmi poukisa manmi poukisa yo paka travay ansanm nan manmanm di paske sam wè nan rèv mwen ou pral fè blondedy an M poko janm wè moun fè moun bagay sa yo. Ou pa konn sa w pral fè Blondedy. Li di manmi m ta prefere mouri tan m ta fè Blondedy yon bagay ki mal. Manman m di you don't know that. Manman m di mwen gentan wè yo nan rèv. Ou pral koz lanmò Blondedy si Blondedy kontinye travay avè w. Si l kanpe kounya lavi l ka sove. Men si l kontinye travay avèk ou, Blondedy ap mouri. Bagay la rete ya li. Kounye a la, zen pete sou Facebook, tout moun gentan kòmanse konnen ke nou gon ti pwoblèm, nou gon ti pwoblèm. Li tèlman kriye, l rele Toutou, l kriye nan kò Toutou, l kriye, l kriye, l kriye, l kriye, li al rankontre a Toutou, li menm ofri Toutou pou l kouche ak Toutou, pou Toutou ka fè m travay avè l. Li rele Djebits, li bay Djebits, an, an pawòl, gade, pil, pil radòt. Finalman m vin ap fè fèt manman m nan, Toutou tèlman pale avè m kan mwen down, kan mwen down, nou envite l nan fèt la, li vini pou n te ka rankontre, se jou sa n te fè ti videyo wè n ap di Manti cheri, manti, koze sa pa p pran lari, manti cheri, manti ee, ee, l ap chante m ap chante, nou te nan fèt manman m nan lè sa, lè sa m t ap choute pou reyalidi show a toujou avèk manman m, avèk tout Blondedinators yo, Blondedinators yo te la, Iland Moreau te la, Naomi Clervoyant te la, yon pakèt lòt ansyen Blondedinators ki te la, ki te member a lepòk. Sa rete la. Nou lage ti videyo a. Lè nou lage ti videyo a, kounye a la li tèks mwen um, pou nou pale toujou. M di l m vreman fèm sou desizyon mwen pap tounen sou desizyon m. Pase m te di l m pral panse pou si m ap pran konpayi an. Pase l te di l ap ban mwen, m mèt ba l 20 pousan sèlman. Jis pran l pou moun pa griyen dan sou li, pou moun pa wè ke li fon bagay, bagay la pa reyisi. Mwen di, lè m rele l back mwen di l non m pap kontinye, I'm done, m lave men m. M di nap toujou zanmi, nap toujou boul grenn but whatever else nou konn fè, whatever sa relasyon nou genyen l ap toujou rete jis biznis lan ap end biznis lan. Amikalman. Epi mwen di l konsa ke nap fè 2 koulè, w ap fè yon koulè, Babay Blondedy on koulè welcome Florence. So map tann ni m vini m tounen lakay mwen Philadelphia map tann ni poul rele m avèk koulè yo ke li chwazi pou nou fè yo. M wè m pa janm tande l. Semèn nan fin pase m wè m pa janm tande l. Kounya m di ah banm rele l pou m konnen what's going on paske m te bezwen bagay sa fini tout la sa Blondedynators yo konnen tankou Diamond Nani tout medam sa yo te nan gwoup avè m yo konnen m pa nan sirèt ankò yo konnen ke map tann repons koulè manzè yo pou m kapab break the news mwen menm avè l nou 2 a pou n te fon live Pou n fè pèp la konnen ke mwen pa nan sirèt ankò. Tout blondedinetèz nou te gen yon gwoup blondedinetèz sou facebook, tout blondedinetèz te konn sa. O o! Lè m al chache l pou m rele l, pou m ka mande l kote sa k pase, si l pa, si l poko chwazi koulè yo, m pa ka jwenn li sou whatsapp. Lè m rele l, telefòn li ale dwat sou mesaj. Mwen tèks li, mesaj pa delivre. M di a, telefòn li ka mouri. Nan demen si Dye ve, m wè l pa rele m bak. Dabitid s on moun, si m tèks li la, on segond plita, E kòm si lavi l depann de li, l ap gentan tèks mwen menm kote a. Kounye a m di, Ons, that's weird ke l pa tèks mwen back. M ale, m rele ankò menm bagay la ankò. M fè prèske yon semèn ap rele, tèks anyen menm. M di, O sa, that's weird. Kounye an la, mwen pran telefòn Iv lan, mwen rele l, telefòn nan sone, li reponn, li pa konn si se mwen menm, paske l pa t konn nimewo a. Epi mwen rakwoche. Epi m vin rann mwen kont se bloke l bloke m. Kounye a m text li sou telefòn nan. Mwen di l oh you block me blablabla what the fuck are you doing blablabla blablabla why you fucking block me dadadadadada nan pale konsa. Li, li bloke nimewo Yves lan. Nan demen si Dieu veut, se chita m chita m gade m wè l fè yon videyo li poste sou Facebook, li pap travay avè m ankò, she's the CEO, li revoke m, li sesi, li sela, li selòtbò. M telman sezi kote m chita m fret m tounen mab ou met ou met koupe m ou pap jwenn dlo pap jwenn san bout chè selman wap jwenn m telman sezi m fè oh gade koman moun trayi m li pa di m ni a li pa di m ni be li pa di m ni se map tann pou l voye koule ban mwen map tann pou l voye tout bagay ban mwen pandan se tan li menm li gentan fè plan premyèman li gentan rele Erwin li pase pa anba l rele Erwin li gentan fè lapè avèk Erwin. Li gentan jere tout sal gen tout lèm pa tandel yo mwen map tann koulè yo li menm li gentan jere komanl pral batim li gentan rele kidi li gentan rele tout moun kite enemim alepòk li gentan bati planl epi li menm li parèt boom lè map tann pou mwen avèl pou nou parèt pou nou entwodui nouvo koulè yo epi li menm li parèt boom sou Facebook la. Men pwoblèm nan. Se pa yon moun janm fè anyen, okontrè se li ki fè m, se li menm ki vòlè biznis lan nan men nou. Li fin vòlè l nan men Erwin, li vòlè l nan men m, lè pou l ban m enfòmasyon l pa janm ban mwen yo. Men ni, men diskisyon m avè l, men pwoblèm ni avè m. I need my charger right away baby, it's downstairs behind the couch. Get it for me now, my phone about to die and I'm doing a podcast. Silvouplè manman. M pa m pa konn poukisa. Mwen frèt, mwen cho. Menm kote a toutou rele m. Toutou di yo, sa l fè la? Sa l fè la? Paske toutou k te fè m tounen nan pale biznis avèk li paske m te gentan pran desizyon m te di m pa ladann ankò. Kounye a m di toutou wè nan ki sa w mete m men fi a di se men fi a di li revoke m m pa t ap travay avèk fi men fi a di se si i o li ye se si se sa se la se lòtbò. Fi a pran biznis fi a pran sesi. A bagay la Kiddy gentan ap voye bagay la monte. Gade Kiddy ou konnen Kiddy te gen yon fòs alepòk sou Facebook lan se te yon youn nan gran fòs li te ye. E se pi gwo ere, se sa k destriksyon ki di tou. Se bagay sa ki destriksyon ki di tou paske li tout moun ki pase yo fè menm bagay la. Menm mouvman, menm pattern nan. Pa gon moun ki vini se pa menm bagay la. Yo, mwen tèlman hurt, mwen kriye san m kriye lari, m santi m imilye, m santi m desann, m santi m trayi paske l trayi m nenpòt senk fwa, youn dèyè lòt. Li trayim premyeman, mwen vin aprann ke biznis lan sou nonl sanm pat konnenl te mèt biznis, nou pat konnenl anyen ditou, se sèlman yon envestisman 500 dola li te fè nan biznis lan. Dezyèmman li trayim lè ke li pa janm voye password ban mwen, chak password voye ban mwen, chak fwal voye yon password avèk yon email ban mwen se yon fo password, plug it behind this one mommy, chak fwa kel voye yon password ban mwen se toujou yon fake password, yon fake email, li fèl pou nenpòt 2 a 3 fwa ok, so and then.